Salut Madame, Messieurs, mwen salye nou. Nou konnen deja, se Franck Syriac. Tout moun konnen deja. Apremidi an, nou vin pote De twa ti mo pou ou. Mwen pa konnen nan ki lè w ap jwenn li, si se nan maten oubyen si se nan apremidi. Men nou konnen depi w li l w ap jwenn kèk bagay ladan l. Li nan desi pou w tande videyo a w ap jwenn kèk bagay kòm fri ladan l, kòm mo. Ankourajman. Kisa li ye? Se konsènan de toujou glorifye non Bondye nan tout sa wap fè. Avan ou sòti, toujou mete non Bondye devan. Lè wap antre, Toujou mete non Bondye devan tout kote ou pase pa janm sispann louwe non Bondye pou ki rezon mwen di sa il sifi ke ou toujou mete Bondye nan tout bagay malgre chemen lavi a Oubyen ou ka gen kèk bagay w ap fè ki vin parèt nwa pou ou, ki vin sèvi w yon difigite. Men esipike Bondye te la tout sa w te gen pou fè ki t ap anven, men Bondye pran yo, li vin fè yo yon bagay serye. Imajine w lè w se kretyen, w ap viv de vi. Met nan tèt ou sim sòti mwen pa rantre men Bondye m nan m antre kanmenm mache tou sove. Se poutèt sa m di w glorifye non Bondye tout kote ou pase, tout kote ou ye. Menm jan nan sòm 103 di m kwè ki di. Louwe Bondye nan tout bagay. Se pou nanm mwen loure Bondye nan tout sikonstans. Mon âme bénit l'Éternel e de konsa li pale. Sa vle di fòk mon âme mwen fòk nanm mwen toujou louwe non Bondye. Fòk nanm mwen toujou beni Bondye. Malgre nan sitiyasyon lavi, ou konn wè pwoblèm yo difisil, se toujou atache w nan Bondye. Malgre yo gen dwa di w lavi w fini, men toujou kwè moun ki bay lavi a, li se Jezi de Nazarèt. Lè w ap li nan Matye. Premye, Matye 3, non pa Matye non, nan Jan 3 vèsè 17, Jan 3 vèsè 17, kote li di ou Jezi pa vini sèlman pou l bay lavi, li bay li vini pou tout moun gen lavi e y ap gen lavi y ap gen l an abondans. Yo p ap gen l an ti kras non y ap gen l an abondans. Men lè e lèzòm vin, lè e lèzòm ki di yap baw lavi. Se manti yap baw lavi. Men lè se Bondye Jezi Dinazaret ki di la wap gen lavi. Wap gen lavi, wap gen lavi pou bon. Se pou sèt rezon mwen menm avèw frèm, sèm an nou mete Jezi nan tout sa nap fè. An nou kenbe Jezi nan tout sikonstans. Pou ke Bondye fè wout pou nou. Paske gen anpil chemen ki te kapab ouvri. Men mwen menm avèw nou bloke yo. Paske nou toujou rele Bondye an reta. Se lè menm lè bagay yo nwa e lè sa nou rele Bondye. Pasfwa nou konn ap priye nou lwen. M pa kache nou sa, lèw priye chak jou. Ou gen fòs, ou gen asirans. E gen bagay tou ki elwanye ou. Pafwa, lè w atache w ak Bondye, se pa pou Bondye bon non, men se pou ou menm li bon. Paske ban m bon. Ou gendwa di m ap fè yon pa, m ap fè de pa. Men premye pa m ap fè a, m pa konnen l. Men Bondye konn tout sa ke m gen pou m fè e tout sa m ap antrepran. paske li di li se premye, li se dènye, li se kòmansman, li se lafen. Tout moun ki kwè nan li pap peri e y ap gen lavi ki pap janm fini an. Ou menm ki nan Kris, menm jan 2 Korentyen 5 vèsè 17 di, Si m vin nan Kris la, mwen se yon gen yon chanjman. Èske w konprann? Si kèlken èt an Kris, èl èt yn nouvèl kreyati. Sa vle di ke ou fèt yon dezyèm fwa. Si w fèt dezyèm fwa, e lè sa a, ou konnen ou pa gen asirans isi ba. Asirans ou se pou w al nan syèl. Se pou sèt sa m ap di w, toujou atache w kay Bondye. Toujou rete demere kay Bondye. Toujou wè si w kapab viv yon vi ki sentete. Yon vi de sanktifikasyon. Toujou bat, malgre lèzòm ap joure w, lèzòm ap di w bagay yo pa dwe di w, y ap toujou ba w tout kalite tò ki te ka egziste. Pran tout tò yo, kenbe yo sou do w e di, Jezi, men chay la. Paske se sèl li ki kapab ede w pote nenpòt chay. Paske isiba, lèzòm pa bezwen konnen. Kèlkeswa jan sa ye, y ap toujou pran yon pakèt bagay pou yo mete sou do w, pou yo ba w pote. Men isifike w gen Jezi. Bondye ka fè tout bagay wi. Mwen menm m toujou gen tò. M toujou antò nan tout bagay m toujou antò. M toujou koupab. Men Bondye konn tout bagay. Bondye konnen m pa koupab ak mwen menm mwen konnen m pa koupab. Paske se sèl Bondye kap jije lezòm. Paske pafwa lè ou koupab e ou konnen ou pa koupab, ou konnen ou pa antò, ou kapab jistifye. Men lèzòm p ap janm kite ou jistifye nenpòt bagay. Y ap toujou di ou, yo fè yon ti chemiz yo met sou ou, y ap di ou, y ap wè chemiz lan se li menm ki merite l. Chemiz lan, chemiz lan bon pou ou. Li sanble avè ou. Men il sifi ke ou gen Jezi de Nazarèt. Ou di chemiz sa a, moun ki ba ou chemiz sa a. pote a lap jwenn a Bondye menm jan gen yon pakèt moun kap esplike yo konn ap di Bondye wèw ebyen lèzòm gen dwa pa wèw men Bondye wèw esak fè toujou konsakrew ak Bondye pandan ou konsakre ou la bat pou fè kèw kontan nan Bondye. Paske, vrè asirans lan, se konfye ou nan Bondye. Nan nenpòt sikonstans, nan nenpòt chemen ki sou wout ou, nan nenpòt kalamite, nan nenpòt difikilte ki anfas ou, toujou mete ou kwè nan Bondye. Paske Bondye, li se asirans, li se sali, li se rezireksyon, li se lavi. E sèl nèg ki mouri k leve. Pa gon moun ki mouri k leve. Sa fè gade yon moun. ki mache tou an difikilte, tou an traka, ki pa mete konfyans li nan Bondye pou kè l kontan. Pafwa, kè w pa ka kontan toutan. Si m di w kè w ka kontan toutan, mwen nan manti avè w. Men, ou menm, ak prezans Bondye, avèk gras Bondye, avèk sètitid Bondye, ou kapab yon moun ki ap viv yon vi ki pafè. Avèk gras Senyè a. Pafwa nou konn ap reyaji ak emosyon, men Bondye konn fè wout san ke nou menm nou pa bezwen fè emosyon. Sèlman konfye nanm nou. Toujou bay Bondye glwa tout kote ou pase. Menm jan otè a chante li di mache nan dife a, 2 men mwen anlè. Mache nan kalamite yo, 2 men mwen anlè. Ènmi an dèyè do mwen, l soti pou l devore mwen. O non de Jezi, map leve de men mwen anlè. Ènmi an se pa kòmsi m ta di w yon moun ki lwen non. Ènmi an se pwòp nou menm. Pwòp nou menm. Difikilte n ap andire yo, difikilte n ap travèse yo, moun ki pwòch nou yo. Pa egzanp, fanmi se pi gwo pèsekisyon ki te kapab genyen. Paske nan fanmi wap toujou jwenn diskisyon, wap toujou jwenn moun pa vle wè moun, wap toujou jwenn kote moun santi prezans ou boulvèse yo. Men, li sifi ke w gen Jezi de Nazarèt, moun yap bezwen yon lè a, se ou menm lap rele. Paske se Bondye ki konn fè moun bezwen moun. Paske w se yon sèvitè Bondye, yap bezwen w kanmenm. Se sa k fè, fè kè w kontan nan tout sikonstans. Fè kè w kontan nan tout difigilte. Li sifi ke lavi w se yon lavi ki vi sentete, yon lavi de sanktifikasyon, yon lavi k ap viv apa pou Bondye. Lè sa a, ou pa nenpòt moun. Ou pa nenpòt moun ke moun kapab pran y ap fè nenpòt bagay avè l. Men avèk Jezi de Nazarèt lan, bat pou soti venkè nan tout sa w ap fè. Malgre chay la lou, ou pa ka pote l, men moun ki ka ede w pote chay la, se Jezi di Nazarèt. Sikonstans yo konn parèt devan w, ou pa wè wout pou pase, men nèg ki ka leve w an diniti pandan w nan sikonstans lan, se Jezi de Nazarèt. Se pou sèt rezon, toujou bat pou Leve de mou anlè. Kèlkeswa difikilte a, se mete de mou anlè. Menm jan ou te ap di l chante, l ap di w, mwen, m ap chante nan solèy nan fènwa. Nenpòt sa k rive m, m ap kontan. Gen bagay ki rive w, ou p ap kontan. Gen bagay ki pase w nan wout ou, ou p ap kontan. Men isifi ke w gen Jezi Denazarèt nan lavi w, w ap kontan. Isifi ke w gen Jezi Denazarèt nan lavi w, W ap santi w ap rejwi. W ap santi ou alèz. W ap santi ou pap gen pwoblèm. Paske Sentespri kapab ede w simonte pwoblèm yo. Men afè di m m ap chante nan solèy, nan fènwa, nenpòt sa k rive m ap kontan. Non, m ka asepte l men m pap kontan. Gen bagay ki fè m pap kontan. Bondye ka fè kè m kontan avèk pwoblèm nan ki anfas mwen an. E pa tout bagay ki rive m map kontan. M te di sa deja. Èske n konprann? Èske si moun pase bon sou fèy baw ke map kontan? M pap kontan. M ka asèpte l men m pap kontan. Èske w konprann? Fò n pa bay manti. On moun pase pa egzanp manman m oubyen madanm m oubyen pitit m oubyen yon bon zanmi m yon souflèt baw. M pap kontan ak souflèt la k ba li a. Mwen ka asepte yon soufrans lan. Men m pap kontan. Èske w konprann? Kè kontan son lòt bagay. Lè w kè w kontan, se lè w nan rejwisans. Se lè w ap viv yon vi ki onèt, yon vi ki sanktifye, yon vi ki lave. Il sifi ke m pran souflèt. Kè m pa ka kontan. Èske w konprann? Eben, sèl sa m ap di w, toujou mache ak Bondye nan lavi w. Ak Bondye nan kè w. Ak Bondye nan tout bagay. I sifi ke Bondye nan tout sa w ap fè, w ap son moun ki mache tou pare. Èske w konprann? Pa gen anyen w ap fè w ap soti wont. Bay Bondye glwa nan tout sa w ap fè. Se sa nou te gen pou n di w. Ebyen nap toujou travay pou n pote lòt videyo pou ou. Pa bliye abòne, pataje, kòmante, di tout sa k fè w plezi e tout sa k pa fè w plezi tou. Si n di yon bagay ki deranje w, di Frè Franck sa w di a deranje w. E pa gen pwoblèm, nou la sou paj sa, Franck Siriac. Nou pa gen pwoblèm, nou di w sa. Abòne, kòmante, pataje. Bay yon zanmi w wè l tou. Tande sa m di a si l bon. Kite yon kòmantè. Nap tann ou.